Nou salye w nan non Jezi Kris, Sovè nou an, li menm ki te mouri, ki resisite e ki ap viv pou toutan. E tèm nou jodi an se La théologie est-elle de Dieu? Nou te pwomèt ou videyo sa, ebyen n ap pote pou ou videyo sa ke nou te pwomèt ou an, se sur la théologie. Avan menm nou. Montre w èske tewoloji a li de Bondye oubyen èske Dye dakò ansanm avè l. Lè se nou defini pou ou tewoloji avèk don. M pa defini l selon etimoloji l men m ap defini l pou ou. Tewoloji an se de mo yo mete ansanm ebyen ki sòti nan mo grèk lan ki vle di

Don se yon bagay ke yo fò kado. Teyoloji an li menm, bò kote pa l, se yon bagay ou peye pou w kapab aprann li. Se yon pwofesyon. Don an, li diferan avèk teyoloji. Nou pa vle oken moun pran don pou yo fè l fè yon sèl, pou yo kapab konprann se menm, pou ranplase youn nan plas lòt. Non, don rete don, teyoloji rete teyoloji. Doron, Li gen de mo ki sinonim ansanm avè l, nou kapab di se yon sipriz, se yon èd, se yon favè, se yon charite, se yon kado, se yon fasilite, se yon. Se yon gras. Se sa ki don an. E poutan tewoloji an fòk ou tèmine lekòl, fòk ou al enskri, fòk ou peye pou li. ki toutafè dife, diferan. Ebyen, nou pral montre w ke kote tewoloji an sòti, pa bliye ke Bib lan pap kite nou nan oken erè. Nap li pou ou byen rapid nan liv Efezyen chapitre 4 vèsè 10 e vèsè 11. Ann tande sa l di. Li di konsa, Moun ki te desann lan, se li menm tou ki monte anwo nan syèl la. An palan de Jezikri. Pou l te kapab ple tout sa ki egziste ak prezans li. Se li menm ki fè lèzòm kado divès pouvwa. Ayy nan plas kado isi nou kapab di li fè moun gras, li bay don. Ok. E tout tewolojyen yo konn sa, kòm sa avè yon plis ye pou jodi an. Fè yo kado pou plizyè pouvwa. Li bay kèk ladan yo pouvwa pou sèvi apot, Li bay lòt ladan yo pouvwa pou sèvi pwofèt. Li bay lòt ankò pouvwa pou anonse bon nouvèl la. Li bay dot ankò pouvwa pou sèvi tankou pastè e doktè. Nou wè ke moun ki kapab fè yon moun vin pastè, li pa tewoloji. Men se sila ki te mouri an, Li menm ki monte an, se li menm ki ap rele moun pou kapab vini kòm pastè. Se li menm ki fè kado ansanm avè yo. Pa bliye nou di w se yon sipriz, li fè yon sipriz ansanm avè l. Moun nan pa t espere sa, li pa t travay pou sa, epi li jwenn li. Se sa ki don an. N ap vini, èske tewolojyen an li menm, li de Dye? N ap fè yon ti rale, epi apre n ap montre w ke kisa l ye. Ebyen, nou li, gen anpil tewolojyen ki fè m konnen, bon m pa bezwen site non yo, nou gen youn nou nou kapab site non l ki fè nou apresye l, m kwè m konnen l sou non e Mèt Linè. Mwen dakò apwòch li an, e nou gen dot toujou ki pale ansanm avè nou, li fè de apwòch ansanm avè m, dakò. Nou gen tou youn ki abandone, yon Òmdedye, se Nayèl tou, e ki ap viv Gwadloup, nou pa gen pwoblèm, E mèt li menm ki ap viv nan peyi Etazini. Ok, pa gen pwoblèm. M dakò avèk apwòch li yo, men gen dòt tewolojyen ki pale tou ki fè konprann ke yo jwenn vèsè nan Bib lan ki fè yo kapab etidye latewoloji. An nou li vèsè nèg yo bay ki fè yo ki fè konprann ke yo kapab etidye latewoloji an ki se nan liv 2 Pyè chapitre premye vèsè 5. N ap konprann sa byen anvan nou defini pou n montre w ki sa k tewoloji an. E li di konsa nan liv 2 Pyè, chapitre premye, le vèsè 5. Men ki sa l di. Li di konsa, Se poutèt sa, nou dwe fè tout sa nou kapab pou nou kapab rete kenbe konfyans nou gen nan Bondye a. Apa de renmen nou gen pou Bondye a, fòk nou gen bon konduit. Apa bon konduit lan, se pou nou genyen konesans. Wi, se sa Labib di. E m pa gen yon vèsè ke m pral pase penso sou li pou nou fè l sanble avèk yon lòt bagay. Li di, apa de bon konduit lan, fòk nou genyen, apa de renmen Bondye an, fòk nou gen bon konduit, apa de bon konduit lan, fòk nou genyen konesans. Ok, kòm tout teyolojyen konnen, nou etidye la filozofi, an nou gade ki sa la filozofi di konsènan la konesans, san ke m poko bezwen menm manyen la Bib. La filozofi li menm, li pale sou la konesans, li di ke la konesans, c'est, c'est connaitre ce qui est juste, E e injuste. Se pa al etidye yon bagay. Lè Blabib ap pale isi, li di fòk nou gen konesans lan, se pou nou konnen kisa ki bon ak kisa ki ak kisa ki mal. M pa ka renmen Bondye sèlman epi pou m pa konn kisa m dwe fè. Ou dwe konnen lalwa ki anndan doktrin Jezi Kris lan pou kapab renmen l, pou kapab aplike l. Men se pa al etidye. Labib pa di la pou n al etidye. Dayè, nou konnen sa apotre Pòl di konsènan etid ke li menm li fè, li di tout sa anvan l te rankontre Jezi Kris, tout sa l te konnen yo, li gade yo kòm la, kòm lam. Jiskaprezan m poko bay repons avèk mo tewoloji an, kote l sòti. Ebyen, se sa filozofi fè nou konprann. Jezi Kris kòm mèt levanjil lan, Kòm youn nan mèt la sil ta retounen gen anpil nèg ki rele tèt yo pastè kap yo tap tiyel rapid ebyen kisal di nan liv Matye chapitre 28 vèsè 19 li voye disip yo li di disip yo al fè disip li mande yo pou yo fè disip tout sa ki kwè batize yo epi anse ansenye yo wi mwen kwè nan ansèyman Men nou pa kwè nan yon diplòm achte, nou pa kwè yon don yon yon yon achte yon tit epi pou nou di ke se don li ye. Non sa pa fèt. Nou pral gade ki si nou kapab etidye, ki jan pwofesè sa rele pi devan. Men nou Jezi Kris di konsa ke nou pou nou fè disip yo epi anse ansenye yo. Se nou youn ki dwe anse ansenye lòt. Nan Matye chapitre 10 vèsè 8, Jezi Kris voye disip yo al preche. Li di yo konsa, Nou jwenn gratuit, nou dwe bay gra, gratis. Sa di levanjil lan, kèlkeswa sa ou wè ki gen lajan ladan l, li pa de Dye. A, si w vle, la nou ka kòmanse jwenn repons avèk tèm nan ki di La théologie est-elle de Dieu? Tout sa ki gen lajan, li pa de bon, li pa de Bondye. Se youn nan rezon lè Jezi Kris te pran monnen an, li di, Pòtre kiyès ki sou li? Yo di, Seza. Bay avèk Seza sa ki pou Seza, bay avèk Dye sa ki pou, ki pou Dye. Levanjil Jezi Kris lan, li menm, li gra, li gratis. Tout moun ou wè ki gen yon papye nan men yo, swa yo al etidye, yo peye pou li, nou pral wè ki sa l ye. Nou pap prese. Nou di ke konesans lan li menm se pou nou konnen sa ki byen avèk sa ki sa ki mal. Nan Jan chapitre 14 a pati de vèsè 15 a 26, Jezi Kris pwomèt Sentespri. Li di ke l ap voye Sentespri an, ebyen Sentespri an li menm li gen pou devwa pou l kapab ansenye nou. Nou gen inik pwofesè, wi yon moun kapab rete nan pye mèt lan pou l aprann, pou l gen konesans, pa yon sèl mwayen, pa pouvwa sete Sentespri. Se Sentespri an ki pwofesè pou ansenye moun. Yon moun ki ale yon lòt kote, ki pase nan yon lòt pòt, ebyen moun sa a se yon vo, se yon volè. Si yon moun se pa pa sentespri yo pase pou kapab devni pastè, se pa Bondye t rele w se etid ou fè, daprè Jan chapitre 10, Jezi Kris di konsa tout sa ki te vin avan m yo se volè. Yon moun ki pa pase nan pòt lan, nan pòt lan, nan pòt pou antre nan nan pak la, li se yon vo, yon volè. A di pòt pou yon moun pastè, li rele sente, sentespri. E se don li ye, se pa bagay ke nou peye pou li. N ap gade definisyon teyoloji an, an pa tan l fè fot. Li fè konprann ke li se yon syans ki etidye Dye, e pèsòn pa kapab etidye bon, Bondye. Bondye kapab fè w gen yon ti konesans de li menm, li kapab ouvri lespri w sou, sou li, men ou pa kapab etidye Dye. Mwen menm, mwen ansenye le matematik, fizik, chimi. Mwen fè fòmil pa m ladan l. Mwen se mèt matematik lan. Mwen domine matematik lan. E dayè mwen kwè mwen pi wo pase matematik lan. Lè w fè syans nan yon bagay, ou dwe plase pi wo ke li. E sitou pou sila yo ki di yo fè doktora. Enben, si w fè doktora an teyoloji, ou fè doktora an Dye, enben w konprann Dye, w etidye Dye, w ka fè sa w vle avèk Dye, enben w ou se ou pi wo ke Bondye. Definisyon teyoloji an, li menm li gen tan fè konprann ke li pa de, li pa de Dye. Paske pèsòn pa gen oken kote nan Bib lan ki di nou fò n al etidye Dye, orijin mo, pa nou konn sa Bib lan di, nou pa bezwen ap chèche e si n ta li nan liv Kolosyen an, li fè konnen ke nou nou nou pa kite pa kite pèsòn twonpe nou avèk diskou filozo filozofi. Epoutan, latewoloji li menm se yon bagay ki gen rapò avèk lafilozofi m kapab di. M ap ba nou vrè definisyon an wi, men an nou li Bib lan pou n wè kisa ke l di. Pa bliye, nou souvan konprann ke nan Jan chapitre 10 li fè konnen ke tout moun ki pa pase nan pòt lan, li se yon eskaladè, li se yon volè, epi ok, nou pral wè èske Bib la nan manti. Nan 1 Korentyen chapitre 3 vèsè 11, li di konsa paske fondasyon an. deja la se Jezi, se Jezi Kris. Pèsòn pa ka poze yon, yon lòt. Fondasyon levanjil lan deja la. Se Jezi Kris li ye, pèsòn pa ka fonde yon lòt. Sa Jezi Kris te bay lan li rele gra, gratis. Si yon moun fonde yon lòt, ou di fòk ou peye, wap vin avèk diskou pou fè konprann ke wi li legal, ebyen apati de la, Wap wè kiyès ou ye, ou se youn nan moun ke bib lan rele vo, voleur. Si se Bondye ou t rele w kòm pastè kouraj, kontinye, men si se etidye w al etidye teoloji pou pastè, bib lan di wi ou se yon vo, yon volè. An nou gade kisa Jak di, kisa bib lan di pa rapò avèk nèg sa yo. Nan 2 Timote chapitre 3 vèsè 5 li di ke konsa nèg sa yo Yo fè kòmsi y ap sèvi bon, yo fè kòmsi y ap sèvi Bondye. Men yo rejte, yo jete sa ki fè fòs la. Se sa l apôtre Pòl di avèk Timote nan 2 Timote chapitre 3 vèsè 5. Li di yo fè, yo yo gen aparans ke y ap sèvi Bondye. Lè w gade nèg sa yo vre, nan mesaj yo, nan nan alelouya yo, nan chan yo, yo fè kòmsi y ap sèvi Bondye, men sa ki fè fòs la yo je, yo jete l pou yo pran fatra. Ki sa yo jete a? Se sete Sentespri ki se pwofesè yo. E si Sentespri ta vini pou l ta pran nèg sa yo, pou l ta ba yo plas yo, pou l ta di kote pou yo rete, enben w apre nèg sa yo pa gen kapasite kòm pastè. Annou rete toujou. Tewoloji pa ka fè yon moun pastè. Tewoloji pa gen rapò avèk Dye. Tewoloji, n ap wè ak ki sa l gen rapò pi devan. Ebyen, se sa Timote li, men Pòl li menm li esplike avèk Timote. Nou sonje sa ki te pase Apotre Pyè, nan liv Actes des Apôtres chapitre 8 a pati de vèsè 18 ev, lè l desann pou l te kapab al enpoze moun Samari yo men, n ap sonje Simon di l konsa, M ap ba w lajan pou w kapab ba w mwen e sa ou menm ou gen an lè m poze men sou tèt moun pou yo kapab resevwa Sentespri tou. Ebyen, ki sa Pyè li menm li te reponn li? Bon, m ap anvi li l pou nou. E vèsè, m ap li vèsè, m esplike nou istwa a, m ap li sèlman vèsè 20 an pou nou tande ki sa Pyè li menm li te di avèk Simon lè l te mande l sa. Li di konsa, Men Pyè di li, Al mouri ansanm ak tout lajan ou lan. Sa Bondye fè kado, ou kwè nou ka achte l avèk lajan? Sa vle di pou yon moun pastè se yon kado. Ou pa ka achte sa avèk la avèk lajan. Sa Bondye fè kado pèsòn pa ka achte l avèk la avèk lajan. Ebyen si gen yon sistèm ki kapab fè moun pastè li pa sòti nan Bondye paske Pou yon moun pastè se yon kado li ye. Kèlkeswa nèg nou wè k ap pale, k ap di mwen se tewolojyen, m etidye latewoloji, mwen se doktè an tewoloji, veye moun sa a lakay ou menm grenn kiyè lakay ou l ka vòlè. Ann ale, n ap gade kisa Bib lan li menm li di sou nèg sa yo. An nou gade ki sa liv lan di nan 1 Jan chapitre 2 vèsè 26 a 27. Pa bliye nou di w sèl pwofesè ke nou genyen li rele sente Sentespri. Nan liv 1 Jan chapitre 2 vèsè 6 a 27. M ap ekri nou tou sa poutèt moun k ap chèche twonpe nou yo. Nèg yo se twonpe y ap twonpe moun pou fè yo konprann ke pou pastè fò etidye tewoloji. Se twonpe nèg yo ap twonpe moun. Pou nou menm, Kris la te voye Sentespri sou nou. Toutotan Sentespri a nan kè nou, nou pa bezwen pèsòn pou montre nou anyen. Toutotan Sentespri an la, nou pa bezwen pèsòn pou montre nou anyen. Teyoloji an, boko ap bay definisyon l non, se yon sistèm ki la pou kraze travay Bondye a. Se yon sistèm ki la pou bloke Sentespri. Se yon sistèm ki la pou dechèpiye, dechèpiye pitit Bondye. E se yon sistèm ki la pou bay Satan kote pou l re, pou l renye. Wi mèt e Lunè, mwen rekonèt ke bib ki nan men m yo, gen plizyè bib, sètènman se lè tewolojyen ki ekri yo, m pa gen pwoblèm. E men ladan yo tou gen anpil, anpil erè. nan Thompson, John McCarthy yon pil, li gen anpil erè nan definisyon nèg yo, si ou gen sentespri, sentespri ap kapab pwouve nou sa. Pa vin dim ke bib ki nan menm nan kiyès ki fèm jwenn li, eske se pa, wi mwen dakò, wi mwen dakò, men sistèm tewoloji nou genyen an, se yon sistèm vòl li ye, tewoloji pa ka fè yon moun pastè, tewoloji ka pa fè w devni yon volè, kidnapè, yon vòl legal. Atansyon, m pa prese pou m kapab ba nou definisyon tewoloji an. Annou gade nan Galat chapitre premye vèsè premye ki sa apotre Pòl di. Apotre Pòl kòmanse lèt li a konsa avèk pèp Galat la, nan Galat chapit premye vèsè premye, m ap li sèlman kò kòman l kòmanse lèt lan, annou tande sa, Mwen menm Pòl, se pa moun ki te chwazi mwen, a di, li di ke, Pòl, apotre de Jezi Kris, se pa pa yon vwa de yon moun, ni se pa moun ki chwazi l, se pa etidye l t al etidye, men se Bondye ki fè l kado, kado don an. Se Bondye ki kapab fè yon moun vin apôtre. Se Bondye ki kapab fè yon moun vin pastè. M tande gen lekòl dè profèt, lekòl lekòl pou pastè, lekòl evanjelis a di gen yon syans pou yo. Non! Lekòl la li se Sentespri. E nou wè a klè, toutotan Sentespri a nan kè nou, toutotan Sentespri an la nou pa bezwen pèsòn pou anse pou ansenye. Nou bezwen moun youn ap ankouraje lòt, Youn ap egzòte lòt, epi Sentespri an li menm l ap pale avè w, l ap konsyantize w. Se pa etid sa n ap fè, men nou vle fè w konprann ke tewoloji an li menm, li pa dedye, Bondye pa rekonèt li sou oken pwen, li pa gen anyen pou wè avèk Bondye, men li gen pou wè avèk dyab. E tout nèg ki etidye tewoloji, e tout nèg k ap fonksyone sou latewoloji, ebyen nou fè w konprann ke nèg sa yo, yo se youn nan nèg Jan chapitre 10 yo, yo se yon vòlè, yon moun k ap pwofite. Ebyen, n ap kontinye pou ou nan liv Jid, chapitre 4, vèsè 4. Se la n ap chita pou nou montre w ki sa nèg tewolojyen yo ye, ki sa Labib di sou nèg sa yo. Pa gen okenn pwoblèm ou genyen, okenn doutans ke w genyen ke Bib la li menm li p ap rezoud pwoblèm sa a. An nou gade nan vèsè 4 la avan pou nou wè ki sa Bib la di nan liv Jid, chapitre 4, e, chapitre, e, Jid, E vèsè 4, e se yon sèl chapit la l genyen, li di konsa, Paske, gen kèk mechan ki gentan fofile kò yo nan mitan nou. Kèk mechan, an palan de teyolojyen yo, se moun ki san respè pou Bondye. Yon moun pa ta gen, ou pa ta, si w gen respè pou papa w, papa w dwe pase nan chemen sa yo, chemen sa w dwe pase yo. Bondye di se Sentespri ki dwe rele w Ou menm ou pran pil liv ou, ou vin a pil mo grèk ou, ou di wou se pastè avèk yon diplòm ou tal etidye, kote bagay sa? Se san respè pou Bondye sa ye. Yo pran renmen Bondye genyen an, renmen nou an sèvi kouvèti pou fè dezòd. Yo vire do bay Jezi Kris ki se sèl mèt nou an, E sèl Senyè nou an. Depi lontan, yo te gentan ekri ki kalite kondanasyon k ap tann moun sa yo. Nèg yo pran renmen Bondye gen pou nou an sèvi yon kouvèti pou yo fè lajan. Yo pwofite amou Jezi Kris lan epi yo vire do bay Bondye. Yon nèg si w pa t vire do bay Bondye se pa chemen tewoloji w t ap pran. Ou ta rete nan lapriyè, tann Bondye, kite Bondye fè sa l ansanm avè w, kite Bondye pou l gide ou, men se pa tewoloji w te kapab pran pou di avèk tewoloji w vin pastè. Ok, yo pran renmen an e ke Bondye gen pou nou an sèvi yon kouvèti pou kapab fè dezòd ou ankò fè fè lajan yo. Ebyen se se sa ke nèg sa yo ap fè. An nou li nan vèsè 15 a 16 pou nou wè kisa ke labib di toujou nan liv Jid lan. S on sèl chapit. N ap kòmanse pou nan vèsè 11 rive nan vèsè 16 pou nou wè ki sa tewoloji an ye. E kòm nou pa renmen fè videyo long, men nèg yo mande pou nou pale, nou pa ka pa defann levanjil lan, menm jan Bib lan di ke malè avè nou si nou pa anonse l. Toutan nou ankò vivan, se swa nou mouri oubyen nou viv, nou pap negosye. Levanjil Jezi Kris la, lateoloji, nè pa de Dye, sè di dyab. Malè pou yo! Y ap fè menm wout ak Kayen. Pou yo ka fè dezòd, yo lage kò yo nan menm move chemen Balaam nan. Malè pou yo! Tande byen! Y ap mouri tankou kore. Ki te peri nan fè rebèl ak Bondye. Mesye, ann sispann fè rebèl ak Bondye non. Tann Bondye rele nou non. Al etidye teyoloji se fè rebèl ak Dye wi. Sa n pèdi ladan l? Sa mo grèk la ap itilize nou? Sa etimoloji mo a gen rapò? Ki rapò l gen avèk sali? Etidye pil mo, orijin mo, kote mo sa sòti, ki sa l vle di? Ki rapò l gen avèk sali? M pa mande se konesans nou dwe genyen, konesans sa di byen, di mal, konesans ki sa nou dwe fè, konesans sou le peche. Nou dwe konnen pou n renmen frè nou avèk sè nou. Nou dwe konnen e nou dwe pataje levanjil lan. An nou tande. Moun sa yo, se gate yo vin gate manje n ap fè pou frè yo. Nèg tewoloji yo se gate yo vin gate repa Senyè a, yo vin gate l paske moun ki dwe prepare kado a, li rele Sentespri men nèg yo gate l avèk tewolo, avèk tewoloji. Yo sanwont konsa. Yo vin manje, yo vin bwè kont kò yo san sonje moun. Se pwòp tèt yo ase yo konnen. Yo tankou nyaj van ap pote nan syèl la ale san fè lapli. Tankou pyebwa ki pa janm donnen. Menm nan sezon rekòt li. Wi, yo tankou pye bwa yo derasine epi ki fin mouri nèt. Nèg tewolojyen yo, yo e pa pwòp tèt yo wè. Se achte bèl machin, bèl kay, vwayaje agoch adwat. Yo pa yo pa gen pitye pou lòt moun. Yo pa panse avèk lòt moun. Se tèt yo ase yo wè. Menm nan moman pou yo ta fè bon zèv, menm nan moman pou yo ta ede moun ki nan nesesite, yo pa fè l. A vle di nan moman pou yo donnen, yo pa donnen. M pa vle pran egzanp non. W ap wè gen asanble, gen de pwoblèm k ap travèse nan asanble an, pastè, E sa yo rele pastè yo, sa yo rele pastè yo, mwen repete l, sa yo yo rele pastè yo, paske yo konpre, kòb pa janm sòti nan men yo, pa janm, asanble a pa janm rete nan yon nivo pou y ap rezoud pwoblèm. Se toutan pote vini. M ap tounen pran mo sa ankò, kès legliz lan, pastè a sèlman t gen aksè pou manje l. Yo depoze l yon kote pou pastè avèk pitit li kapab vwayaje nan tout peyi an, pou yo kapab manje yo menm, lè yo ta resi fè yon zèv ou tande kolaborasyon.

Yo tankou lanm lanmè, lè lanmè a move. Yo pouse kib salte yo mete deyò. Ay nan moman pou fè m yo pa fè l. Se salte a ki deyò. E ye yo, yo yo avèg yo pap wè sa. Yo tankou zetwal ki pèdi wout yo. Bondye sere yon plas pou yo kote ki fè nwa pou toutan. E tout nèg gen rekonpans yo nan men Bondye. Ou fè byen ou gen rekonpans, ou pa gen ou fè mal ou gen rekonpans. Ou kraze levanjil la avèk tewoloji, Bondye gen yon plas pou ou. Epi ou te tand Bondye rele w travay jan Bondye rele w la, Bondye gen yon plas pou ou. Si yon tewolojyen ap tande nou moman sa, ou bezwen chape move plas la, asepte Jezi. Nou di a tout tewolojyen, kounye a menm, pran Jezi kòm sovè w, la bon pou ou. Depi lontan Enòk ki te vin 7 jenerasyon apre Adan, te pale sou yo, lè l te di, Koute, men Bondye ap vini ak tout lame moun pa li yo. L ap jije tout moun. L ap kondane tout mechan yo pou tout move bagay yo te fè kont Bondye. Gade yon bagay n ap fè kont Bondye, mesye! Bondye pa rele nou, nou di Bondye rele nou. Bondye pa voye moun al etidye tewoloji n al etidye. Nou fè move bagay kont Bondye. Moun sa yo, moun sa yo ki te san respè pou Bondye, l ap kondane yo. pou tout move pawòl yo te di sou li. Nou di e Bondye t rele nou. Nal etidye teoloji. Nou lakay nou, nou chita lakay nou, yo vin chèche nou, yo ba nou pastè. Nou pa menm di Bondye anyen. Nou di wi, yo te vin chèche m, se Bondye t rele m. Piske moun vin chèche Bondye. Atansyon mesye, al priye, foure tou ou mesye! Moun sa yo toujou ap bougonnen, yap plede plenyen sou sitiyasyon yo. Teoloji se tanpri moun bougonnen konsa. Yo pa konprann ministè yo, Yon bal viv. Komsi se pou pèp la te tiye tèt yo al vann tèt yo al volè poun ba yo, yo menm yo pa janm satisfè, yo konte milyon nan mitan asanble a yo manje jan yo jan yo vle yo brè jan yo vle epi yo toujou ap plenyen yo toujou ap plenyen yo toujou ap bougonnen sou ti sitiyasyon yo yap plede plenyen sou sitiyasyon yo se enterè yo ase yap chèche epi ki teyolojyen ki pap chèche enterèl ki nèg ki tap envesti yon kòb konsa epi poul pa chèche antre kòb la. Hein! Non monchè! Depi yo louvri bouch yo, se vante y ap vante tèt yo. Y ap flatè tout moun pou tire avantaj sou yo. Wèl, tewoloji an li menm, se sa l fè. Se, se, se, se, se, toujou depi l ouvri bouch li, se vante l ap vante tèt li. Mwen menm etidye tewoloji, avan menm de vin isit la, m te etidye tewoloji. Se vante kòmsi se yon bagay yo ye. E di tewoloji avèk kèlken, se degize moun nan, se salte wi. Teyoloji, di yon nèg teyolojyen. Teyolojyen, vin m pale w. Ou kòmsi se gatadou, kidnapè, volè, asasen, piyajè, atoufè, vin m pale w. Teyoloji an li menm, kòm definisyon nou kapab bay ansanm avè l, se yon syans ki bay aksè ak yon bann kidnapè ak yon pil volè legal. Leta pa fè yo anyen, pa fè volè sa yo anyen. Se syans ki la pou fòme de volè legal. Ok des pillageurs. Ebyen nou wè ke nèg sa yo se vante yap vante tèt yo, yo san respè pou pawòl Bondye, yo san respè pou Bondye. E sa se yon ti rale nou fè sou la tewoloji, paske nou pa vle fè yon long video. Ebyen nou di tewoloji an li menm, Bondye pa konnen nan. Si nou gen Sentespri pou ansenye nou, nou pa bezwen pèsòn pou ansenye yo. Mwen menm, m pap negosye levanjil Jezi Kris lan. Pa bliye nan Efezyen chapitre, m toujou bay vèsè sa a. E souvan nan videyo nou yo, nan Efezyen chapitre 5 vèsè 11, li di konsa nou pa gen anyen pou nou wè ak moun k ap viv nan fènwa, okontrè denonse pou yo sa yo ye. Tout moun konnen tewolojyen, nèg la depi e tewolojyen li e vòlè. Depi nèg la anba dominasyon misyon, ou pa anba dominasyon Sentespri, ou se youn pami lè volè. Ou se youn pami moun ki p ap sèvi Bondye. Ou se youn nan moun k ap kraze doktrin Jezi Kris lan. Ebyen,

Do rete Do, li rete kado. Tewoloji se bagay pou lajan, bagay biznis, bagay raketè, bagay volè. E si te gon leta serye, ta sipoze pran bagay yo an men, pran bib an men pou nèg yo bay esplikasyon sou yon seri de tèm. Ebyen, nou menm kretyen an nou kenbe lafwa. Pa gon lòt levanjil. Pa gon levanjil ou ka al etidye. Levanjil pa nou an. Li rete dirèkteman nan Sentespri, e tann Sentespri rele w pou w kapab sonye. Ann gade, nèg ki vin avèk teyoloji pou fè konprann se Levanjil lan, an nou gade. Brent deja di nou sa, kounye a m ap repete nou sa ankò. Si yon moun vin anonse nou yon bon nouvèl, ou ankò yon Levanjil, ki pa menm ak sa ke Jezi Kris te montre a, ak sa Apot yo te montre a, madichon pou li. Paske tout moun konnen lateyoloji li menm li anba madichon. Paske li pa gen oken rapò avèk sa Kris li te montre a. Li pa gen oken rapò avèk sa apot yo te anonse a. Li pa gen oken rapò avèk Sovè nou an, Mèt nou an. Men l gen rapò dirèkteman avèk dyab. Asèpte Jezi ou menm ki apeti de teyoloji. Ou menm ki teyolojyen, pran konsyans. Pran sa nou rele chè a, kòm n ap gentan pale sou sa, remèt mikwo a, remèt Bib la, chita dèyè, di Bondye pou ki sa w rele. E nou pwofite bay yon apèl avèk tout nèg ki teyoloj, ki etidye teyoloji. Nou vin fè w konnen ke Jezi Kris te mouri pou l sove nanm ou. Jezi Kris mouri pou l kapab ba ou lavi. Jezi Kris ap tann ou, l ap rele ou, Li vle sove ou. Pa fè tèt di. Pa gade konbyen lajan ou gentan fè avèk tewoloji an. Pa gade ki kantite kòb ou pral fè anplis. Pa gade bèl avantaj ke li ba ou. Men annou gade apre lamò. Ki kote ou prale? Apre lamò, èske w ap sove? Wi m konnen w fè anpil lajan. Wi m konnen e ladann ou ede fanmi w. Wi se dechèpiye w ap dechèpiye pèp lan. Leta p ap arete w. Se sèl mwayen ou kapab vòlè legal. M konnen se la ou ka vante tèt ou. Men si w ta renmen tèt ou, ou renmen nanm ou, bay tèt ou yon chans. Bay nanm ou yon chans. Aksepte Jezi. Depoze teyoloji. Konsa, ou va jwenn lavi etènèl. Sa w ap preche a? Kòm nou pa kwè nan pouvwa Bondye a, kòm apotre Pòl di, nou pa kwè nan pouvwa ke l genyen an. Men si w kwè ladan l, depoze tewoloji an. Al nan lekòl la, remèt papye a, chire l, epi pran Sentespri kòm pwofesè w. Repran jenou w. Konsa, ou va gen lavi etènèl. Ke Bondye kapab beni w.